Salut tout moun, byenvini nan emisyon paw la, Sendji Show kote ke n trete anpil sijè ki vrèman enteresan, vini avèk de zatis pou fè zyew plezi. Men nou konnen nou pa ka kòmanse emisyon sa san nou pa salye Ali Makeup ki toujou klere nou nan chak emisyon, on gran mèsi a Doregueb Visual ki toujou klere nou dèyè kamera. Nap obsève premye poz nou, nap tounen talè.

De retour apre la poz, jan anpil nan nou kapab konstate l, jodi a mwen pa pou kont mwen kòm dabitid, nou ansanm avèk Muriel Michma ki se yon jèn k ap evolye nan domèn ewotism lan. Donk m kontan ansanm avèk li jodi a, m pa konnen èske ou santi anbyans lan? Wi byensi mwen menm tou mwen kontan avèk ou. jodi an e mèsi pou envitasyon an. Ok, se yon plezi. Donk, jis avan ke nou kòmanse ansanm avèk emisyon an, n ap swete ak tout moun yon bòn ane paske se premye fwa Cndy Show lage la pou jan pou 2022 a e nou swete nou anpil siksè, anpil tout sa nou espe. Donk, jodi an la a nou gen yon show ki toutafè spesyal ki kòmanse trè trè trè trè trè byen ansanm avèk Murielle. Donk. Koman w ye Murielle koman w santi w. Ahh mwen byen mwen anfom map peyi an kap bay tout moun stress se evidan men aprè sa bon nap lite nap lite yeah ok humm depi komansman show a la gen moun surtout m konnen kap gade la ki ap di kiyès moun ke w ye yo gendwa pa vrèman konnen kiyès ki Murielle lan donk eske w kapab fè yon ti pale moun yo de ou menm kiyès ou ye etc. Wi, mwen se Noël Michman, m gen 32 zan. E m pa gen pitit, m pa marye, m pa gen mennaj non pli. Mwen ekri ewotik, mwen pibliye tèks sou Instagram. Se konsa m te kòmanse jiskaske mwen soti premye woman m an desanm 2021, ane dènyè. E ki erezman m ka di fè yon siksè an kèlke sòt. Menm si gen moun ki poko konn woman an toujou men m panse ke sa ap vini paske map travay sou swit lan sou swit roman ke mwen konte sòti ane sa donk mwen deja mwen swete tèt mwen siksè ok donk nou menm tou nou swete w siksè e ki pas tan Murielle? Murielle renmen gad seri anpil mwen renmen gad seri, film e m tande mizik pafwa, ekri sitou. M renmen manje anpil. Mwen m te konnen m ka fè sa men m te konnen m renmen manje. Mwen renmen bwè, dezole mwen renmen bwè, sòti ansanm avèk zanmi m, alò mwen nan sans mwen renmen jouve anpil, sòti avèk zanmi m, an gwo se sa. Ok.
Kesyon sa a li pral dewoule don repons ou sot ba nou talè a la ki vrèman kapte atansyon nou. E n ap raple avèk tout moun k ap suiv nou, youn nan rezon ki te fè ke nou seleksyone Muriel se pa rapò ansanm avèk eksplwa ke nou wè w ap fè sou Instagram nan. Oh wi. Avèk fan ou yo, enteraksyon an, donk se yon bèl anbyans. Donk, Muro di ke w pa gen menaj. Koman fè yon moun ki ap ki ki son bon profesè konsa epi fè selibatè. Map tann sa.
Mwen pou m reponn nou se ke li pa fasil pou moun ki nan domèn erotism, fi sitou, kòmsi pou jwenn m pap di yon bon moun pou jwenn yon moun kòmsi ki konprann li nan yon sans. Paske a premyè vu, lè w ap ekri, sitou lè w byen ekri otis lan, gen moun ki kòmsi k ap vle frekante w sèlman pou sèks, kòmsi se kote seksyèl lan sèlman yo wè. Nan, so, sa fè nou yon ti jan pè, paske lè yon moun apwoche nou, nou pa konn si l vin pou bagay serye, oubyen si l vin sèlman pou l eksplwate, pou l wè jan w ekri an, èske se konsa w ye, etsetera. Konfesyon sa mwen prefere kalmem, pran sanm poum byen chwazi yon moun olye pou mwen pote boure sou kelkeswa moun ki vini an. Donk se petèt sa. Donk èske ou pa twouve kòmsi sa se kapab yon pwen ki fè anpil moun pa vle lanse yo nan domèn sa? Paske nan ki sans mwen vle di w, èske ou pa panse li ap li son mefè pou ou tou? Paske ou toujou mefyan a fòs ke kòmsi m kapab di nou menm nou konnen bagay yo deja nou pè pou nou pa tonbe ladanl eske komsi sa pa yon Pou efè wi m panse sa men se sitou se nan sosyete ke nap viv la paske si se te nan peyi etranje li pa tap konsa okontrè paske moun yo yo ase ouvè despri gen de seri de bagay ki pa vreman fè gran efè sou yo. Tu vois? Gen moun ki pè lanse yo nan kòm si nan domèn erotism non sèlman e pou sa moun ka panse de yo, pou rezon sa ke m sot bay lan tou, men tou se pa tout moun tou ki ka ekri erotism paske fòk ou vrèman m ka di gen talan an pou sa. Ou gentan ekri yon tèks erotik, ok ou dekri anpil bagay ladan l men li pa vrèman rive sou moun ou di mwens li pa vrèman fè efè ke l ta sipoze fè sou a kòm si gen gen moun lè yap li tèks mwen e sa fè yo anvi mete yo sou sa ou wè sa m di w la sa ka rive pou wap li yon tèks ewotik e poutan li pa twò ni cho ni frèt donk m pa di tout sa ladann tou ki fè yon moun pa lanse nan karyè ewotism menm jan avè m Ok
Fè yon brèf pase sou pakou ou donk nap fè yon ti pale de liv ki rele Parèy lan Ok.

kap rakonte istwa yo ke yo gen avèk avèk nèg marye donk mwen kredi sa paske non sèlman m te gen yon relasyon avèk yon nèg marye ki te ase epanoui m ka di a yon pwen ke m ekri yon liv sou sa epi m pa jès ekri liv lan sèlman paske relasyon te epanoui m te bezwen fè moun konnen kisa k te pase men mwen fè l sitou paske atravè liv sa kòmsi gen leson ou ka tire gen gen konsèy gen lòt bagay ke ou ka tire ladann kòman pou epanouyi seksyèlman ou menm tou nan koup nou donk se rezon sa ki fè ke mwen ekri l Ok Mwen espere fè plis
Nou swete w siksè nan domèn sa tou E kijan Murielle wè tèt li nan 5 an?
Ah m tèlman m tèlman wè tèt mwen lwen la paske e youn nan rèv mwen se pou yo ta pran youn nan liv mwen yo pou yo ta e konnen fè yon fim ou byen yon seri sou li tou sa e byen si la mwen toujou ap gade aspè pònografik pou jan m ekri li an paske m vrèman bay anpil detay men gen seri ki vrèman konsa tou pa egzanp si n ap pran sex life son seri ki gen anpil sèks ladanl donk m ta renmen ke youn nan liv mwen si tap pran yon fim tankou 50 mètres de bleu fifty shades donk gen anpil sèks ladanl tou donk se konsa m ta renmen yo entèprete youn nan liv mwen yo. Enteresan donk m santi ke m esoufle dayè pa twou sa m devine la e pa vre donk m panse ke moun yo ap tann sijè a nap pran tan la pou nou esoufle nap tounen talè.

De retour aprè la pòz, nou toujou ansanm avèk Murielle, donk jiska prezan wap enjoy ansanm avèk nou, pa vre? Wi, jiska prezan.
Ok, donk sijè jodi a li vrèman enteresan e espesyalman mwen menm m santi ke m pral enjoy ansanm avèk Murielle. Donk, san limit ansanm avèk nou, menm jan w ye sou Instagram nan, mete mete w konsa. Ok. Ok Ok nou pral pale de relasyon koup Sitou nap santre nou sou relasyon ki toksik yo Donk Muriel kisa relasyon ye pou ou kijan ke ou konsevwa sa? Ok pou mwen yon relasyon se Se lè ou gen yon moun nan viw e ke wap pataje de moman ansanm avèk li E depandaman de koman sa ye nou fè de pwojè tou sa jiskaske ou konstwi yon bagay ansanm avèk moun sa. Se konsa ke mwen mwen wè yon relasyon. E byen antandu mwen tou renmen di sa kòm si nan sans lè w ap frekante yon moun kòm si ou wè yon bagay lakay li kanmenm. Ok. Gen moun ki di ke se se lajan, kòm si gen yon sòt de opòtinite kanmenm ke w wè kay moun nan. E sa ladann tou, men mwen m pa toutan wè l konsa. Ok. Men men sa ladann tou. Relasyon yo sè tan si yo, m pap ba w manti, yon ti jan, yo vrèman diferan. Ok, sitou jan moun yo ye kounya. si n ap pran konsèp timoun 2000 ki vrèman viv relasyon pa yo diferan kounye a. Donk, m ka di relasyon kounye a se yon sijè ki ase vast nan sans. Ok, donk se sa k fè nou pral eseye santre nou sou yon pati de relasyon yo. Men, talè w di m konsa ke toujou gen, m kapab di an sòt, yon sòt denterè. Sa vle di ou vle fè m konprann ke pa vrèman gen yon relasyon san ke pa genyen yon. Yon sòt denterè.
Wi, e bon premye bagay lan se m ka di, bon sa se selon mwen menm, se konsa m panse, m p ap pale pou tout moun, ok. E se lanmou an, se sa ou resanti pou moun nan, se jan w santi w byen ansanm avèk moun nan. Konsa, se sa ki kapab fòtifye, m ka di nan sans relasyon an. Paske si w pa renmen moun nan, kèlkeswa sa moun nan fè devan w, se pa bon. Wi, li pa bon. Donk, e se relasyon, se lanmou sa tou le pli souvan ki konn rann de seri de relasyon toksik tou. Ou tèlman renmen moun nan ke ou pa vle pèdi moun nan epi w ap fè de seri de bagay ki pa sanble w.

fè yon moun bon anvan ke nou santre l sou relasyon, kisa pou ou menm ki fè yon moun kapab toksik pa rapò avèk yon lòt? Ok
Emm lè mwen ale sou Google e ke mwen chèche relasyon toksik, li di ke se lè lòt moun nan, partenaire nan, li vin pran yon sòt de anpriz sou ou, yon anpriz ki twòp, ki vin fè ou menm ou pa ka vrèman e m ka di ou pa ka vrèman debat ou oblije kòm si m ta di ou rete sou anpriz moun nan. Ou pa sa ap fè w soufri tou paske gen yon jan ke ou ta vle eksprime w, gen yon jan relasyon vin ye kounya ki pa bon pou ou, men afòs ou renmen moun nan ou oblije rete ladan l. Sa konn fè w pèdi konfyans nan tèt ou, pèdi estime de soi, tout bagay. Epi wap fè de bagay ou pa konn poukisa ou di ou menm oh entèl kòman m fè wap fè tèl choz men se just ke relasyon toksik pou e ke w renmen moun nan e ke ou deside rete ladan l ou pa vrèman gen fòs pou soti ladan l donk lè w mal sou Google pou mwen alò se sa ki relasyon toksik men si nap pran l nan sans sa pou jan nou di l an Ayiti relasyon toksik e se pwèske menm bagay la sof ke li gen plis bagay tankou ou ansanm avèk moun nan. Dèfwa nou konn eseye kite l, apre sa w tounen avè l, apre sa nou kite ankò. Kòmsi nou, ou prèske vin adikte a moun nan yon sans, men an menm tan tou, ou anvi debarase w de moun nan, ou pa anvi debarase w de li. Donk sa vin toksik, ou pa konn kisa pou fè ankò nan relasyon an. E relasyon sa yo konn dire anpil tan. Gen moun mwen konnen yo konn fè 1 an, kite, apre sa yo retounen, fè 6 mwa, apre sa yo retounen. Bon, tankou, tankou non an di, relasyon toksik.
Ok, sa w panse ki fè, kòmsi m te kapab di, ki kenbe yo? Tankou nan ki sans m ap di w sa, si yon bagay pa bon pou ou, otomatikman ou ta sipoze pa la. Ou konprann? Plas ou ta sipoze otomatikman pa la. Men, èske ou panse pa genyen yon lanmou ladan l kanmenm? Ou konprann? Èske ou panse. On moun kapab toksik volontèman oubyen envolontèman paske si gen tounen se ke toujou gen lanmou ou konprann konprann oubyen kapab toujou gen yon sant denterè donk m ta renmen konnen eske li volontè oubyen eske l kapab volontè ou envolontè. Ok, um se sèlman m pa ka di M pa konnen si l volontè, men m ka di ke se envolontè paske majorite fwa ou just wè relasyon vin toksik nan men w san ke w pa konnen. Anpil bagay ka koz ke relasyon vin toksik. Pa egzanp, ka gen abitid ke w konn abitye gen ansanm avèk moun nan, fè w pa ka kite l. Oswa, pa egzanp, si w te alèz anpil avèk moun nan, gen bagay ke nou te konn fè, gen sòti nou te konn fè ansanm, Chak fwa nou soti nou toujou soti avèk lòt zanmi, toujou an koup epi pou wè kòmsi lòt moun yo la epi ou menm ou la men lòt lan pa la donk ou wè kote ou wè sa m di w lan des habitudes e kisa ki ka gen ankò sa ka li kapab jan moun nan konn fè sèks ansanm avè w kapab gendwa wè ou pa jwenn yon lòt nèg ki fè menm jan ansanm avèk ou konsa ankò pa egzanp.
Pa fè l menm jan avèk li. Pa egzanp, ou te gen yon moun, lè l ap fè sèks ansanm avèk ou li toujou fè w jwi, li toujou fè w atann yon vaso, ok, sa te wè lè w fin fè l ou santi w byen, ou libere paske ou jwi. Men kounye a avèk lòt moun nan se diferan. Paske moun nan pa, moun sa pa pran san l vrèman pou l konn kò w, pou l konn sa w renmen. Paske lè se yon de gason, pa egzanp, m sòsi gen yon moun. M di l. M ta renmen w gade kamera an bouti sa paske m santi moun yo anvi wè figi w k ap pale.
Ok. Mwen di l. M wè kòman pou l fè. Men nan ki pozisyon pou l rete. Rete pandan omwen 2 minit. Li pa menm. Non. Omwen 3 minit. Li pa menm fè 1 minit nan pozisyon menm. Li gentan chanje. Li se t kouri chanje, chanje, chanje. Non, fòk moun nan pran san l. Fò w reprezantik la. An?
Wi, fò li pran kantik la. Jisteman fòk li pran san l pou l wè nan ki pozisyon m santi m byen, pou l wè èske gen yon chanjman ki fèt, èske m pral, tankou yo di an kreyòl, èske m pral voye ou pa. Konprann byen! Men si moun nan pa pran san l vrèman pou l konnen w donk, ou pral plede konsa. E pa ta fè sa avèk moun nan, ou pa menm fè sa avèk. Ex ou an kote gen. Ok paske li menm li te konn pran tanl li pran sanl li konn kòw trè byen mwen p bezwen dil anyen menm li konn tout sa poul fè poul ka fè w atè dò gaso donk gen aspè seksyèl la tankou m di epi ki lòt bagay m ka di jan moun nan te konn gade w donk tout sa yo ladann lè wap panse avèk tout bagay sa yo e ke w di ke. menm si moun sa ta tounen, wap wap akeyi l le bras ouvert paske nou te gentan gen twòp abitid, nou te gentan twò renmen nan yon sans. Se vre ke nan ou pa ka tolere l de lòt kote paske gen bagay lap fè w, pa egzanp li gen dwa enfidèl, tou sa men ou pa ka vrèman kite yon nèg paske li enfidèl paske kite l wap jwenn yon lòt ki menm jan, ou pap fasil jwenn yon nèg ki fidèl. M gen moun ki gen dwa pa dakò avèk sa w di a, donk ou vle fè nou konprann ke enfidèlite pa ka fè ke ou kite yon gason sa vle di depi li ka jere lòt aspè yo? M pa di sa, paske se pou si se pou enfidèlite an w ap jwenn sa kay tout gason, rare gason ki ki fidèl yo, tout a jwenn yon nèg ki fidèl se swa ke li trè kwayan, li kwè nan legliz li. li gen crainte de Dieu, li konnen gen bagay pou l pa fè, ou di moun se fon chwa. Ou konprann? Men, lè mesye ap gade medam yo de a vrèman, medam yo anfòm e ke yo gen yon sèl ok, se, yo pa anvi fè l, m ap ba w manti. Donk, dèfwa tou yo konn just fè l ansanm avèk moun nan just paske yo anvi fè l. Men se pa, sa pa vle di pou otan ke yo renmen moun nan. Enben, se sa ki diferansye enfidelite gason avèk enfidelite fi. Humm gen fi ki konsa tou wi ki menm jan avèk gason yo just wè nèg lan epi yo anvi fè sèks ansanm avèk li yo fèl men gen fi tou m ka di majorite fi avan yo twonpe mennaj yo kòmsi fòk gon bagay ki te la deja se paske li gentan apresye moun nan e ke li gentan gwo m p ap di lanmou non petèt gon afeksyon ke li santi pou moun nan epi ki fè ke l al fè sa ansanm avèk li e sa fè le pli souvan gason konn plis pa padone enfidelite fi paske fi an lè li twonpe w sèke te gentan gen yon ti atachman deja ou konprann alò ke gason li gendwa just wè fi a just fè sa ansanm avèk li aprè sa se fini li pa oblije renmen l pou otan li pa oblije gen yon atachman.
Ok donk pwa ki prèch lenfidelite eske sa poko eske sa poko janm rive ke ou kite yon nèg paske li enfidèl?
Lè m te jèn wi, lè m te jèn m gen yon mennaj ke m te gen m te kite l poutèt sa paske l te enfidèl, paske m te di tèt mwen donk a chak fwa ke li bezwen m li jwenn mwen m toujou disponib pou li donk m pa wè poukisa li oblije al deyò ok donk m te kite l poutèt sa men aprè sa m di m wè ke se nan san yo sa ye. M di bon, si a chak fwa yon nèg twonpe m m ap kite l, franchman m p ap janm ret ansanm avèk yon moun. Donk sa te rive m deja men m pa fè sa ankò. M plis eseye konprann, okontrè m mande w, m poze w kesyon, m di bon poukisa, poukisa w fè l la? Bon esplike m, epi aprè sa m di bon chita w pral rakonte m kouman sa te pase.
Non. Sa vle di ou fè nèg la chita pou l rakonte w kouman sa te pase. Ou tonbe m sou, olye m gronde ou, poutèt sa olye m fè gwo diskisyon ansanm avèk ou, ban m tande bèl mèvèy. Apre?
Epi apre l te kite m. Èske sa pa eksite lakay ou jalouzi oubyen èske sa te eksite li kite w? Wi, m ale pou m di w sa wi, okontrè. Ou wè, lè m aprann ke mennaj mwen tonbe m, sa konn eksite m pafwa. Vreman eksite m. Donk, j'attends vos commentaires, m konnen ke nou gen anpil bagay pou nou di la. Bon, mwen menm pèsonèlman m'ap byen pase ansanm avèk Murielle, pa vre? Wi.
Talè n'ap pou nou fon retounen kote ke nou te ye a. E gon w bagay ke w di ki yon ti jan t'atire atansyon m. T'ap pale de kòmsi to moun ki toksik yo. E se si ou te ap kòmsi enimere kèk kritè ki ka fè moun nan li toksik via avèk on lòt. M ap mande tèt mwen, ke se bò fi a oubyen ke se bò gason an, èske kòmsi pa gen on pò dipokrizi oubyen se pa yon mank de konvèzasyon ki ki kòmsi koze sa paske si kòmsi m ansanm avèk ou e ke gen de seri de bagay ke ou pa fè e ke mwen menm m vin tounen m kapab di yon pwazon pou ou tèlman kòmsi tout sa w fè pa bon nan je m akoz sa w te dwe fè se pa nou fè ou konprann donk èske kòmsi sa pa gen yon pòte le fè ke nou pa vrèman dyaloge oubyen ke èske w pa panse moun nan ta sipoze jis kite moun nan.
Premyèman, kite yon moun konsa li pa fasil. E, paske tankou yo renmen di deyò a, ou konn sa ou gen, ou pa konn sa ou pral jwenn. E, ou gen dwa kite moun nan, epi ou vrèman pa ka antann ou avèk lòt moun ke ou vin jwenn nan. Oke? M pa mande yon moun pou li asepte tout sa yon moun ap fè l. Se youn nan rezon ki fè ke pou mwen. Kom ti dyalog vreman très enpotan nan relasyon ok mwen sa konn fem dezod pou mwen frekante de moun ki ki pa renmen dyaloge sa konn deranjem paske le plus souvent sa kreye pwoblem a chak fwa gon pwoblem paske le ou mande moun nan poul pale kisa ou renmen kisa ou pa renmen koman nou ka ranje sa moun nan pa vreman renmen pale donk sa bay pwoblem nan relasyon an e konsa tou gen moun yo konn kreye fason kòmsi pou rann yon relasyon toksik. M bal bon egzanp. M te frekante yon jenòm, pou l santi l byen, menm si relasyon an byen mache, pou l santi l byen, fò l chèche yon bagay pou ki pou kreye yon diskisyon pou n fache, apre sa pou n fè bagay. Paske gen fi. Èske ou konnen gen anpil fi k konsa? Gen fi k konsa. Bon, e fi k ta sipoze plis konsa. Mwen te di se li menm ki te konsa.
Ou wè ou byen konprann sa m avèk moun nan. Li vin yon sijè ki te ke m te pale deja. Dayè m pa renmen fè deba. M ap m ap pale avè w, m gon ti aloga avè w men m pa renmen fè deba kòmsi m ap tout tan tout tan tout tan nan diskisyon. Men li menm fòk li vin avèk sijè an. Li renmen fè deba, fò l pale anpil. Apre sa pou n fache, paske selon li menm, lè nou fache, apre sa nou fè l, li pi gou. Egzakteman. Donk, lè ou gentan nan yon relasyon toksik ansanm avèk yon moun, menm si ou pa ta vle sou diskisyon an, men kèt li chèche yon mwayen. Ou wè sa m di w la? Ki yon ti jan deranje. E. Donk, anvan m kontinye, donk, si ou vle fè m, tankou nan ti istwa sa w rakonte m nan la, toksik la, li gen yon ti kote, m kapab di, li gendwa pa mal. Ou konprann? Wi, m konprann. Se pa, èske se tout fwa l mal? Eske l mal oubyen l gen yon kote ki pozitif ladan l kanmenm? Li gen ti pati pozitif li, men majorite an vrèman pa bon, m ka di konsa. Pa egzanp, gen yon zanmi m ke mwen konnen ki ap frekante yon, bon, m pa p bay twòp detay pou moun pa wè de kiyès m ap pale. Nèg la vrèman sevè ansanm avèk li. Trè sevère, nèg lan pa vle kitel, li gen dwa ap enjoy ansanm avèk zanmil la, li chèche tout kote li ye nan peyi an lal chèchel ou di mwens lap swiv statut oubyen lap swiv statut zanmil, whatever kote li al li antre lal chèchel. Ou wè sam diw nan? Non m pa m pa wè paske pou mwen sa pa fè sans. Ebyen jisteman, la nou son moun ki trè toksik e kap rann relasyon toksik pou mennaj li paske antanke mwen menm dayè m son moun ki ase e endepandant li pa di. Si m di w ok dakò cheri m ap soti avèk zanmi m, se swa w akonpanye m oubyen w pa akonpanye m, se fè yon chwa. Ou konprann? Men de la m di w ou okouran deja ke mwen soti, ok, e ke malgre sa kou l fon lè, ou vin chèche m kote m ye an, devan zanmi m yo, epi ou fache ankò ou met sou li tankou m ta di w gon lè pou m rantre bay sa, e lè a pa menm osi ta ke sa, donk se, li pa bon konsa. Konsa tou gen moun ok pa egzanp nèg la gen dwa ok li di ke ok sa tansyon m pa twò sou san m e m pa tèlman chou pale ansanm avèk ou bagay sa yo n ap fè yon ti ralanti ok epi ralanti ou pa konn poukisa ou pale avèk moun nan ou poze l kesyon moun nan pa vle di w sa l genyen ou pa konn sa pou w fè ou pa konn kisa pou w panse. Epi aprè sa yon bon lè moun nan deside wè l tou jwaye, li vin jwenn nou, po, pote flè pou ou, tout bagay. Bon moun sa m konn di moun sa yo genlè se sou de moun ki bipolè paske moun nan yon lè ou wè l yon jan li vrèman kòmsi m ta di w se ou menm sèlman ki konte pou li nan mond la epi yon lè ou wè l byen vag tout bagay. Donk tout sa yo se sou. de moun ki rann relasyon an toksik nan yon sans, se poutèt sa m di w leplisi w wè l kòm envolontè, ou pa vrèman chèche sa ki relasyon vin toksik nan kò w.
Donk pou ou si kòmsi w ta gen yon aspè de konsèy ke w te ka bay moun sa yo, kisa ke l ta byen? Ki konsèy m te ka bay moun sa yo? Sitou pou koup yo.
Eske m vrèman ka di ke mwen gon konsèy pou moun sa yo paske mwen menm tou dèfwa m konn ap chèche fason pou m retire tèt mwen nan relasyon toksik m konn pa kapab ok. Donk sa vle di ke ou menm ou viv sa deja? Wi mwen viv sa plizyè fwa deja. Ou pa ta renmen ba nou yon ti atenn tanpri? Moun yo moun yo renmen sa eske yo pa vle?
Mwen te gen relasyon toksik ansanm avèk e m ka di. Moun ke mwen ekri liv lan sou li an. Nou kite plizyè fwa, nou tounen plizyè fwa. E chak tan nou retounen, se tankou dadju pa t gen anyen ki te pase. Kòmsi nou gen tan bliye sa mal youn te fè lòt, tout bagay kòmsi de ryen nete. M aprann ke li twonpe m, li aprann ke mwen twonpe l, nou pase eponj sou sa. Ok e a chak fwa nou youn di lòt bon nou pap rekomanse gen rapò seksyèl ankò se fini se fini se fini se fini fè gwo sèman non nou pa nan bagay konsa ankò epi se wè nou wè ke nou nou wè nou just wè nou sou kabann nan nou èske kòmsi sa sa pwouve ke te gen yon sòt denterè kòmsi te gen yon bagay ki te wi m ka di ke te gen lanmou e li te trè seksyèl tou m ka di ce que tu adores Mwen di ke jè, m di yo son moun ki te konnen m byen, m ka di w ke m konnen l ase byen tou, alò m ap pale nan sans kòm si kò a kò, kòm si lè n ap fè tout sa. Donk, m ka di relasyon te janm vin yon ti jan toksik pou nou. Gen, ah, gen de gè ke nou te konn ap fè. Ah bagay tèt chaje nèt, si m ta pou eksplike. Non, m gentan.
Tout moun nou apresye nou gen. Nou gen kont tan nou tankou kisa? Si pa mwen eksplike. Ok, tankou m sonje gen yon lè m aprann ke li twonpe m avèk yon ti dam. Ti dam nan fin ekri m. M zanmi a ti dam nan. M met avèk ti dam nan pou pou nou ba l chalè. Donk. Jan de bagay konsa epi kisa ankò m te fè l? Gen lòt bagay ankò ke m te fè l ke m pa sonje kounye a men kòmsi chak a chak fwa youn ap fè lòt. Chak jou bagay m fè li chak jou bagay li fè m pa egzanp li gen dwa konnen l ap wè m tèl kote li fè eksprè li vin avan pou moun pou m ka wè ke l ansanm avèk m nenpòt epi sa ap deranje m a. E sa ap eksite w tou. Wi epi ou gen tan wè li fè sa nan maten epi nan aprè midi nou fè l.
Ok Donk pou ou menm se konsa Kòm si e konsa nou te pran Kòm si ti piman ti seriz sou tèt gato nou ou byen Wi se konsa nou te fèl Men gen lòt moun tou e Pa egzanp gen yon zanmi mwen konnen lè yo fache se kraze Depi se bagay ou konnen gen nan kay la. Se kaze televizyon kaze tout bagay oh lè w mande l pou entèt ah mwen pa vle entèt lan kòm m pa vle moun konsa ankò epi a 2 jou aprè epi w wè nan seman lòt moun nan yo ta fè yon semèn byen pase aprè sa yon lòt semèn kaze brize ankò.
Kisa ki a la baz de tout bagay sa yo kòmsi èske kòmsi kisa ki kòmsi fè sa rive ou konprann? Èske se lanmou ak twòp wè petèt.

Paske si mwen tounen lap vin ankò pi toksik ke janl te ye avan em pa vle sa m bezwen yon pè despri tout bagay donk m vreman pa anvi retounen. Ok map mande w pou gade kamera pou m ka di pou an kelke sòt nou ka fon ti fini avèk sijè a donk fon kite yon mesaj pou fiti moun ki wap gen nan kou la. Oh

Manmie respè m. Fò pa twò jalou tou. Dayè depi w ansanm avèk mwen m ap konsakre m a ou menm sèlman m pap vrèman dayè gade tout tan sa m fè selibatè sa di ke si m te bezwen pran mwatye peyi a m t ap pran mwatye peyi a donk di twa byen ke si m dakò mete m ansanm avèk ou se ke Mwen vle konsakre m a ou menm pou nou fè yon bagay serye, ok, e, e ke w ap ban m plezi, m ap ba w plezi. Mwen trè otoritè, fòk ou konn sa. Men dèfwa tou m konn yon ti jan kalme m, e m yon ti jan depresif tou, fòk ou konn kòman pou jere sa. M renmen sòti. M se yon pye poudre, nan yon sans, paske m renmen sòti. M pa twò renmen ret chita lakay mwen, sitou jan peyi an ye la. M renmen kòm si pa kòm si tout tan sòt sa nan pwogram tou sa. M dwa fon ti soti ou di mwens nou gen dwa rete ansanm nou kòmande yon bagay m pa konnen nou jwe domino nou pale de to e de ryen nou gade yon film ansanm m fè sa yo tou ok. Menm si w wè m plen moun dèyè m sou instagram ki bezwen konnen patati patata. Di twa ke si mwen chwazi ou se ke mwen respekte w e ke m klè avè w. Ke w pa bezwen enkyete w pou fan, pou fandis, pou fandad, pou moun k ap fantasme sou mwen tout bagay. Se mwen pou jere tout bagay sa yo. Ok. Sèl bagay pa anpeche m fè ti foto seksi m paske m renmen sa. E nan sans sa m di fò l pa twò jalou a wi. Paske sinon l pa pou li sitou lè l ap gade zanmi l k ap gade kò m tou sa eksetera. Bon m pa pral kontinye fè nude, m kanpe sou fè foto nude. Men o mwen ti foto seksi avèk kilòt ti bagay seksi sa ka pase. Donk an gwo se sa wi. E s'il le faut si w te ka konpòte w tankou yon etranje olye de yon ayisyen l t ap bon pou ou.
Oh m panse lèt la ta sipoze tradwi tou paske m pa janm konnen. E pa manti vre non. Paske franchman, non fò mesye yo m chanje non sans. Paske jan yo yo konpòte yo fè kòmsi medam yo pè di yo sèten choz. Ou konprann sa m di w lan? Si m ap pran egzanp, yon egzanp byen senp. e avan bon li pa fasil gen fi ki te konn fè efò an kòmsi di yon moun ke l ansanm avèk li ke li bisexuel men kounya wap wè medam yo prèske pa fè sa ankò pou se pou jan nèg yo mesye yo pran sa ou konprann donk fòk mesye yo yon ti jan pi ouvè lespri epi fòk yo pa fè sanblan tou paske odepà yo montre ke yo konprann tout bagay yo konprann fi an epi aprè sa yo pete koken tout bagay donk.

De retou apre la poz, byenvini nan Suspens, emi e Suspens kote ke nou konnen se moman pa tout envite kote ke nou chita avèk envite yo enben nou pran ti plezi nou, poukwa pa avèk Murielle. Donk lè w tande Suspens la kisa sa fè w panse? M pè. M pè paske m pa konn kisa m pral di.
Nou konnen ke Suspense se youn nan ribrik ke m vrèman renmen sou plato Senchi Show, se kote ke m santi m alèz, se moman pa m. Ou konprann? Talè a te moman pa w, kounye a se moman pa m. Ok.
Èske w prè pou pataje moman pa m nan ansanm avè m? Wi.
Ok. O, non. Kòmsi m santi tansyon an pa menm. Ou wè m di w sa mwen ti jan strese. M pa konn Volant tou, m pa konn sa k gen nan mo Volan an.
Ou pè bèt? Ki bèt ou plis pè?
Ravèt, avèk arenye. Donk si w ta wè yon ravèt la? Woy!
Bon, m pap fè skandal non but yo, m ap, m pa renmen ravèt.
Ok, donk w ap gade kamera a.

Ah wi nou tap tann pou mnte sispann ti Muriel Ebyen sispann jodia se pou nou li ye Kouri kouri tape nan kòmantè lan 3 non liv ke w li deja e siw poko fè sa al li parèy paske parèy se san parèy.